Bonsoir mes amours mes princes mes princesses sa depan a ki lè ou pral gade video an jodi a mwen vini avèk yon nouvo video pou ou ki baze sou 8 fason ke ou kapab dekouvri si yon nèg renmen ou vre men avan ke mwen detaye mwen ba ou 8 fason ke ou kapab dekouvri si yon nèg renmen ou vre map mandew silvouplè Like video a, abone sou chanel lan e pataje l. Le poukwa? Paske ou menm kap gade video a, ou ka jwenn de bagay ki satisfè w. Men si ou pataje video a, on lòt moun gen dwa jwenn de bagay ki satisfè l tou, gen dwa jwenn de eklèsisman atravè sa ke mwen menm mwen ap di sou koze 8 fason ke ou kapab dekouvri si on nèg renmen w vre. Pataje l! Abone sou chanel lan e mwen menm map retounen apre on poz. Jan ke mwen te di w nan kòmansman videyo a ke mwen vini ansanm avèk 8 fason ke w kapab dekouvri si yon nèg renmen w reyèlman. Premye fason pou w dekouvri si yon nèg renmen w reyèlman, lè nèg sa ap pale li pap itilize pwonon je. Oubyen li pap itilize pwonon mwen, l ap di nou. Egzanp, nèg sa lè l ap pale, l ap di konsa ke mwen ta renmen pou nou vin tèl bagay, mwen ta renmen pou nou al tèl kote. Li pap di mwen ta renmen pou mwen vin tèl bagay, oubyen li pap di mwen ta renmen pou mwen al tèl kote. L ap enkli w nan vi l. Dezyèm fason pou w wè yon nèg renmen w vre, l ap pran swen w. Lè mwen di nèg la ap pran swen w lan, depi l sòti, w ap wè l ap vini avèk on ti on ti kado, on ti chòy kanmenm l ap pote pou ou, on bagay pou fè kò w kontan l ap pote pou ou kanmenm. E lè w tris l ap toujou vle pou l ba w on blag pou l mete jwa nan kè w. Sa se dezyèm fason ou kapab wè si yon nèg renmen ou reyèlman vre. Twazyèm fason ke w kapab wè si yon nèg renmen ou vre l ap toujou prè pou li ede w. Lap poze w kesyon, lap di w konsa ke, ah cheri, ki pwojè w, kisa w ta renmen aprann, kisa w ta renmen m fè pou ou, oubyen si w ap viv nan kay avè l, li pap kite w fè tout travay la, wap wè l toujou la pou li ede w, pou li ede w pote tèl bagay, pou li fè tèl bagay pou ou, nèg sa konnen ke li renmen w vre, lap toujou vle pou li ede w, lap toujou vle pou li la pou ou nan tout bagay. Katriyèm siy pou konnen on nèg renmen w vre se lè ou ap gade l dwat nan zye. w ap wè ekspresyon vizaj li ap chanje oubyen w ap wè ekspresyon zye l ap diferan. Sa se yon lòt siy pou wè si nèg sa renmen ou vre. Senkyèm fason ke w kapab wè yon nèg renmen w vre, se lè nèg sa li eksplike w bagay ki pèsonèl avè l. Nòmalman gason pa moun ki renmen eksplike moun vi prive yo. Menm jan nou menm fi nou toujou li fasil pou nou eksplike yon zanmi, Afè nou li pa pwoblèm pou nou gason pa konsa gason gen sekrè depi ou wè ou renmen ansanm avèk moun nan on bagay ki te rivel e ki pat fèl byen ou wè nèg la li gendwa alèz poul eksplike w li konnen sa se on siy lanmou nèg sa renmen ou vre sizyèm fason pou ka wè on nèg renmen w vre se ke lap fè ou priyorite l lèl t soti kel te okipe kel pat okipe wap jwenn ti sms la. w ap jwenn ti apèl la. L ap mande w si w manje. L ap mande w kisa w ap fè la. L ap konsidere w tankou on bebe w ap toujou nan lespri l. Lè sa ou se priyorite. Setyèm fason pou w kapab wè yon nèg renmen w vre, l ap fè de sakrifis pou ou. Nan sakrifis lan, kijan m esplike m? W ap wè nèg sa, ou gen dwa malad. Li menm, egzanp, ou menm si w abite Kafou. Nèg lan li menm l abite Dèlma oubyen l abite Petyonvil. Wap wè nèg sa, si ou rele l a 10 heures du soir, li pap di w ah chérie map vin demen si Dieu veut. Wap wè rapid lap debake pou ou. Sa a nèg sa ta fè yon sakrifis pou ou. Ou dezyèm egzanp, ou gen dwa gen yon pwoblèm ekonomik. E ke ou pa wè moute, ou pa wè desann, ou pa wè agòch, ou pa wè adwat. E ke nèg sa a, ou wè li gen li gen dwa foure men l nan dife ou wè fè de sakrifis enòm inikman pou ou menm pou kapab rezoud sa ke ou gen an. Sa se on prèv damou. Li pa t fè sakrifis pou ou. E dènye pwen pou montre w ke on nèg renmen ou tout bon, nèg sa ap jalou pou ou. M pa pale de moun ki pral leve men sou moun, se pa de sa m vle eksplike. Wap wè nèg sa, wap wè li pè pou l pèdi w, wap wè li ap toujou di konsa kiyès kap ekri w la, lap kirye, lap kirye paske li pè pou l pèdi ou. Sa se yon prèv damou, depi w wè nèg la li gen 8 siy sa wè m di w yo la, a nèg la Rapid vit Ay nèg la rapid vit Sak fèm chwazi poum fè video sa Paske gon pakèt nan nou ki toujou nan konfizyon ansanm avèk tèt nou Nou toujou ap di konsa ke Eske entèl renmenm vre Eske si entèl fè tèl bagay se yon prèv damou Eske si entèl fè tèl bagay se paskel renmenm vre ki fèl fè tèl bagay Alò mwen fè video sa poum te pote de eklasisman avèk de kesyon nou toujou ap poze tèt nou nan ski atrè eske entèl renmenw oubyen eske entèl pa renmenw vre Mwen espere ke nou te renmen ti video a. Si nou renmen videyo a silvouplè map mande nou pou nou like li, pou nou abòne sou chanèl la e pou nou patajel. Konsa ou menm kap gade videyo a wap jwenn solisyon avèk pwoblèm ou an. E konsa si w patajel, lòt moun nan li ka jwenn dè repons avèk kesyon l toujou ap poze tèt li an. Mwen kontan te la avèk nou, randevou mèkredi pou yon pwochen videyo.